Nou wè lavi se pi bèl kado Bondye te ka ofri nou. Bondye kreye lòm a limaj li. Si yon jou nou ta pran yon ti tan pou n konprann kèske sa vle di lavi, nou menm lèzòm nou t ap gen tèt ansanm, nou t ap konprann youn lòt. Nou pa t ap kite plas pou egoyis fè n bliye enpòtans lavi youn lòt. Paske, menm montay ki parèt pi wo nan mond lan, toujou pi ba ke menm zèb ki pouse sou li yo. Mwen pa bezwen di w pou yon pye bwa. Dèfwa, fò n aprann apresye sa nou genyen si nou vle mennen yon vi trankil e dirab. San pèdi tan, n ap lese w gade istwa Pè Zoukobwa ak madanm li ki gen yon sèl pitit fi ki rele Fabi nan Aprann apresye sa nou genyen pou lavi nou ka pi bèl.

Ayy Mène ras bèt mwen prèske fin fini nan afè Faby sa tout la sen jounen pou map vann bèt mwen pou lekòl pou sesi pou sela hein m prèske fin malere nèt wi. Epi gade menm ane a menm sekle m manke sete jaden sa yo menm. Ti kann nan preske fin mou.

Cherie men men wè Kot kote nou What yo yo pati wi Yo pati.

E kounya nap pa ret kote ou te ye depi dat nou vin la e kot faby menm faby vire pi ba la koman l vire pi ba m pa konprann ou koman l vire pi ba a se yon galon dlo wi faby ap vese sa menm se tifi wap leve se tifi wap leve ou pa sipoze pranl pou wap lagel pou ap vire koman ap vire pi ba antouka e kote kafe a
a m al dèyè kafe a m bann. E vre wi, ou pa ka gen yon ti fi wap leve tout la sen jounen pou lap soti. Men Faby fenk e tèmine etid klasik li la, se pou l degaje l la pou l met fòm sou li pou l aprann yon metye. Li pa ka annik rete a wap kite l ap vire pi ba, vire pi ba. Kot mennaj li a lale a oubyen m pa konprann. Nan dlo, nan dlo m di w lale, nan dlo.

pa gen inivèsite. Kounye a la m pral pale avèk sè Wanwen an ki Pòtoprens lan, epi m ap voye m ap voye l Pòtoprens, epi epi pou pou pou pou l ka al nan inivèsite. Inivèsite a pral fè nou travay pi itil wi. Anmwey bon. Mete yon timoun lekòl, fè l tèmine etid klasik li, ou pa voye l nan inivèsite. Se kòmsi ou pa fè anyen. Pase lekòl se yon se yon on on on. Yon etap pou tout moun pase ladann men li pa yon metye. Se e dè ke w fin al aprann yon bagay ke w nan al ka sèvi w pou demen. Se m ap met gason nan gason mwen, w ap met fanm nan fanm ou epi pou nou pou nou miltipliye epi pou l tou al nan inivèsite a pou l aprann yon bagay pou l ka itil nou demen. Ou konprann? Ou konprann? Se li l ap aprann epi epi bagay. M pa nan afè ti metye tanto l ap sòti lèzaprèmidi pou al nan ri Ganday epi bagay. M pa nan bagay sa yo.

li travay di, epi si wap gade pil bèt li genyen, li gen pil bèt, pil bagay, ou konprann, si Faby chita la ansanm avèk misye, e, e, e, monchè, e, e, menm lè nou fin granmoun, nou pap ka dwe Faby manje ankò paske lap ka jwenn manje poul manje, ou konprann, sa vle di, fòk Faby e, e, rete avèk ti nèg la, se, m wè pi bon chwa. E, e, e, al degaje w pou wè si wap fè manje a paske mwen menm pita la m gen yon reyinyon m pral ladann. Fò pral nan reyinyon an. Lèm fin avèk bagay la ma marelo vin pranm. Chak jou gon reyinyon reyinyon.
A men reyinyon e pou mwen l bon. Se sa.
Lap pote fri.

Dat m pa wè Chelsea, m vin wè w. Kòman w ye?
Mwen byen e ou menm?
Mwen la.
Sa w regle piti?
Ah mwen la e minaj ou? Li anfòm, e pa w? Li anfòm wi. Kòman w ye avè l? Mwen anfòm, li pral vin la wi. Tout bon?
Uhmm.
Tèt chaje, pa m nan li pitit li la. Dako.
Li la w konnen, son moun.

Fè kichòy oo
Konpè Zobo bra Nou pa wè menm non Monchè
Ayayay M pase vin jwe domino la wi Enben nou pa gen pwoblèm nan yon kout domino Ayayay Bon m konnen m pa bezwen mande w pou lòt moun Ki lòt yo mon konpè Anmè yo la konpè yo la Yo la N ap fè djòl mwen pale. Konprann yap fè dyòl fè. Kiyès kap fè dyòl wap ale la mon konpè. A men e e e e e moun lakay la ou deja konnen e e Faby a tèmine etid li la fòm degajem la poum voyel nan inivèsite e pòtoprens map voyel kay sè sè anwen an. Pòtoprens?
Jan jèn gason pòtoprens menm yo yo yo yo jèn gason pòtoprens frajil wi mon konpè. Monchè e e kòm se bay sèm lan map map voye. pou yo degaje yo ansanm avèl kòm sèm lan pa yon moun ki play ou konprann lap ka kenbe manzè paske isit pa gen sa bay pou inivèsite a sa vle di de tout lè fason se pòtoprens pou nou voyel konpè se pòtoprens pou voyel men kòm ou di sè ou la se bon moun bon moun m pa sè m pa sè kozò la men m konnen fòk se pòtoprens pou m voyel anfen m konpè m gen
Kote w genyen la?
M konn se las ki anba wi. Las ki anba. M genyen papa m fè 3 pwen. Ah ok ok.
Mèdi. M pa nan bagay ee ti grangou w la ou kòmanse fè la. Non konpè e pa fòt mwen.
M pase las konnen m tanmen pa wè klè nan je. Ou kòmanse pa wè.
Ou gen pou fin pa wè. Dayè ou gen kote w wè n ap granmoun la ee se fini n ap fini wi.

Wi m manje wi e ou menm. Fimèl reyisi menn.
Li paka pral lage kòl nan debri, fòl degajel kanmenm poto. Eske la ou ka ouvre timoun nan lòt bò a jèn gason yo menm yo tèlman bagay yo ka gade vant timoun nan pote baw. Epa madichonnen ti pitit la non e son ti fi map leve lakay an lan wi. M pase mon kòpè.
Epa madichon. Epa pase pou te pasans. Mezanmi mon kòpè pase toujou wi. Sa fèm de. Ou de.

Amen m gon bagay m gen poum diw mwen avèk manman w men e m pral nan reyinyon la m pap rete non map fon touche tounen aprè sa poum ka vini poum diw sa map vini Eben nap chita tann ou la. Ok.

e mwen avèk manman w nou mete w chita yon lòt fwa ankò, kòm nou abitye fè deja, pou nou pale avè w. Sa vle di, e ou t al nan, ou t al nan egzamen an, ou reyisi. Ou konprann? Sa vle di, s on bèl jès li ye pou nou voye w nan inivèsite. Men, e ou konnen, menm si mouvman yo pa bon, men m ta renmen pou w devni yon bon moun demen, kote ou ka pran swen nou, lè nou vin ti granmoun. Ou konprann? menm si nou kòmanse antre nan laj men pi devan wap ka soutni nou kanmenm e kòm mwen avèk manman w tap pale e pandan lannwit lan e li te di m se enfimyè ke w renmen sa vle di nap voye w nan inivèsite a men se enfimyè w renmen m ta renmen konnen èske se li w renmen pou tout bon èske se metye sa w ta renmen aprann wi papi enfimyè m renmen bon piske se enfimyè w renmen bon m te gentan pral pale sa avèk sè m lan. Matant ou, ou konprann? Sa vle di, se lakay li ou a pral desann Pòtoprens pou w ka al nan inivèsite a. Se li k ap al enstwi lekòl, se li k ap fè tout deki. Men sèlman, m ap voye w ba li, menm si m konnen se pa w moun ki play tou, men ou menm, ou gen devwa pou w respekte pwòp kay li a. Epi, lè m voye w Pòtoprens, m pa voye w al ni nan jenn gason, ni nan kòlonn, ni nan zanmitay, ou konprann? Pou ou ka aprann sa w pral aprann nan, pou w ka tounen. Dayè ou gen ti jènòm lan ansanm avè w la, ou konprann, ki renmen avè w. Mwen pa ta renmen ni w al Pòtoprens pou annapre yon bagay vin pase mal, pou ou vin nan pwoblèm avè l. Ou konnen papi m pa konn sa cheri. Wi, mwen m konnen l, men fò m ba l edikasyon. Ou konprann? Fò m ba l ledikasyon. Si m pa ba l ledikasyon, kiyès k ap ba li pou mwen? Hein? Ou konprann? Sa vle di fò w respekte matant ou. Kòm ou pa yon moun ki malelve, ou konprann, fò w al nan inivèsite a, epi fò w alè, fò tout bagay regle byen. Mwen menm, jan w wè mwen ak manman w la n ap pase mizè, menm si nou pa genyen, nou pral kontinye met tèt nou ansanm la pou li menm, pou l al degaje l nan mache chak jou kòm se sa l fè. Epi, mwen menm m ap kontinye chanje bèt, epi konsa pou nou ka jwenn kòb pou nou bay. Paske inivèsite peye chè. N ap voye bagay ba ou. Ou konprann, n ap voye bagay ba ou pou pa gen pwoblèm anyen. Ou konprann? Men m pa konnen, ou gen fò ou wè avèk ti jènòm lan, ou pale a ti jènòm lan pou w di l ke w ap konn deplase, ou konprann, epi kounye a pou, pou, pou, pou li menm, m pa konnen si l ap vin kote m oubyen si kòman l ap fè l la, epi pou l ka okouran ke w ap pati. Ou konprann? Papi ak Manmi, m di nou mèsi pou efò nou, pou tout sa n fè pou mwen. Se yon bèl chwa pou m al nan inivèsite. Sa fè m pa di nou sa, mwen m poko te gen mwayen.

Bon antouka nou konte sou li pase se yon bèl timoun, yon bon timoun nou genyen lakay nou e nou leve l byen. M pa kwè bagay sa vin reprezante yon bagay. Mwen pral antre anndan la, m pral retire rad sou mwen. Pase fò m al gade bèt yo. Menm si Faby fè m fin vann tout.
Faby pap vann li. Anmè ok.

Ou konprann? Sa vle di, e m ap voye l Pòtoprens, men ou pa bezwen kè w pa bezwen kase non pase se e kay matant li pwale. Matant li s on moun ki di menm jan avè m. Jan w wè m leve l la se konsa matant l ap leve l tou. Epitou nou pa gen yon timoun dezòd lakay nou, ou konprann? Sa vle di li pral nan inivèsite a l pral aprann enfimyè. Ou konprann? Sa ka bon pou nou demen. Sa vle di, e e nan semèn nan k ap leve la yo m ap oblije pran l m voye l lòtbò. M pa konnen e kòm li pale avè w m pa konnen. Kisa ou eske ou asepte tout sa bay. Ebyen pè a ou konnen inivèsite son bagay ki peye chè fok mwen ap ede ou map ede ou peye ok bon. M byen kontan ke wap ede nou peye pase nou pa telman gen anpil bagay pase ou konnen inivèsite son bagay ki peye chè sa vle di m byen kontan deske wap ede nou epi tou lot bagay m plis renmen lakay ou tou se paske ou ede m jere ti kòmè a paske ou konprann jèn gason de no jou Pa gen talan sa yo lakay paske m kwè w gen 3 zan depi w ap pale a ti komè a ou konprann sa vle di 3 zan kèlke mwa wi 3 zan kèlke mwa ou konprann sa vle di ou pa gonfle vant li banm ou konprann sa vle di m wè son bon bagay m ta swete ke pou nou kenbe men nan men jiskaske nou marye epi pou nou fon bon bagay pou Bondye ban nou anpil pitit.